Amen Wè jounen jodi a jodi a se yon jounen jodi a jodi jounen jodi a se yon jou pou m pran plezi m pou m vibe mwen men m met pil gwòg nan tèt mwen epi m chache kote ledi yo ye men m defilfwaye yo gen anpil nèg y ap travay li pa ka chache yon ledi pou l enjoy li nèg la kras l ap achte ti yo fè kapen l ap manje bagay pa sipoze konsa menm kote kòb la tonbe nan men w lan si w chache yon bon ledi pou w grate ti kap nan tèt ou fè zong ou defilfwaye ledi a kote lajan w tonbe a reboule l ou konprann mwen gade jounen jodi a la m pral byen pase la ou konprann m pral enjoy mwen menm. Mas kob sa nan moudam la tounen kraze m gen bagay mal defini fwaye m la menn m pa wè m la menn m soti m wè medam yo la gade mal defini fwaye medam yo m fin avè tout nèt. Kèt mwen.
Jodia la menm fòm ta fòm ta kreye mwayen pwòp kay la menm wè epi mwen pa touche jodia menm fò e demen si Dye vle la m ta map jwenn kob la nan menm bon jere m konn bò isi a menn fòm ta tcheke misye menn. Pou m wè si misye ka jere m kòb la menm pase misye m kwè misye touche yè menm si m touche si m tcheke misye m kwè m ka jwenn kòb kay la la menm bay la fè w menm m tcheke misye menm.
Jodi a ret lakay. Sa wap rete fè lakay la. Se la alia pou pran men. Sa gen la. Oh fobo sa gen papa. Poze men. Yap mande pou mba mka ou di nou sa gen men. Ou konnen men pou problem travay la men ou konnen map travay men. Mpa gen tan men esak fè mpa tcheko lakay ou a men. Evre men.
Awe sa dim non sak regle men. A ou konnen men jodi a la gadem gon gon koulè gròg mwen pral pran jodi a men gon gon kote gon klèb dèyè lòt bò a zòn plas america men. Ela mpral byen bazem la gade gon vay pil leti la e pete mpral pete nèt men.

Fòm vi la vi. Amen yo pat potem demen map baw kob la ou pran kob la ou gatel jodia la bon demen si Dye vle lè ou pap gen nan mwen men selman map baw kob la demen men ou pa beze pè pou demen si Dye vle map baw kob la monchè. Idy pou mwen tap bon aprè 15 minit la m pap ka jwe ou baz mwen e m egrèt sa pou ou menn gon ti baz la deyè konsaw kapab fè al avèk frechè sa yo menn wap mesye ap achte waw lap bon bon ti mannay menn sak manke ya pa la mèt kay la tou li ka bon pran yon ti tan pou ou aprè w bal ti rès ki manke ya.

Men jodia men m tap touche yon kob depi yè men yo pa peyem kob la yè kounye a yo dim jodia jodia yo tap banm kob la yo pa banm anyen yo dim demen si Dieu veut men m mete mèt kay la pou jodia men kounye a mèt kay la dim konsa poum bal kob la jodia men misye touche yè men misye touche nenpòt 20 e pik mil pèso men kounye a la m mande misye 4 mil pèso kotem peye kay la deyè map bali li pa vle lèm mandel li dwaye bouzen pral ta kob li bagay plis edike men. Se yon ti ele map pale ansanm avèw kounya la aprè lèm preske rive mwen wap pale kòmsi jan wap pale avèk pou kont ou rete ap pale mezanmi li te dwe prete ou kòb la wi si pa rete bò isi a ou rete lwen la non anba la mwen rete nan edifis sa la anba mesye afè kay sa nan sendomeng li pa bon menm non an mesye wè wè mta prete ou mpa gen anpil kòb men mta prete ou yon 3000 pèso epi men fòw ta banm nimewo telefòn ou pou ta relem pou banmòl paske mtèlman pa fè moun konfyans wè yon moun mte prete ou kòb deja moun la anojou li pa janm banmòl li gen nenpò 3 zan ak kòb la.

Bon mwen. Dakò. Mèsi anpil wi.
Ki nimewo telefòn ou epi m pa mache a telefòn ou pase yon bagay m pral achte anlè a la. Non, demen si Dye vle m ap ba w li la. Non, fò m gen nimewo ou paske m konnen tout pwoblèm se pou moun paske konsa tou mwen menm m konn gen kòb la tou. M ap toujou poko al pran l la ban epi tout mèt kay konn ap ban m pwoblèm tou. Tout pwoblèm e pou moun. Men ti Elena ou pa sipoze konn istwa sa non. Ou wè kay sa la, kay wouj, kay wouj sa ou wè la, e la m rete. Men si w vle nou ka rankontre la. Non fò m rele w.
Kòman ou rele menm?

Men se pa fot mwen m pap ka baw pase m te diw sa bouzen an e pou yon ti moman men yo fou yo si w te pote m yo tap byen jwenn li pase fi a la fom pote l ba li pa fot mwen men jan w te byen pase yo fè bouzen an fè bouzen an je w men oh kousa w fè bagay yo fè bouzen an je w oh mesye pa gen zanmi vre m pap ka fè anyen pou pa gen zanmi vre m pap ka fè anyen non pa gen zanmi vre si m konnen men m te pote misye monnen an men gade kòman bagay yo vin mal nan men m la m ale mal byen pase e gad sa kap rive pase m. Kay medam yo kenbe m yo defil fway men bon yo ta fè m nèt Kounye a menm ap pase grangou M pa vin di se konti mwayen te ka jere m Kounye a menm sa m te fè la rayi sa m te fè li m ap peye Anmey Jezi papa ede m non Kite m ale ma djekon lòt baz pi devan Jezi Jezi.
Ba oh apa mwen ap wale son pa abòne oh sa son bèl istwa pou ou menm jèn gason ki sendomeng nan nenpòt peyi ou ye a kap pran lajan ou gate al nan klèb konprann gon pwovèb ki di ou manje sere e menm jwè k pase jerem nan si w pa ta renmen sa rive w Lè w travay, anvan ke w al nan bouzen, w al nan yon klèb, sere lakay ou paske w konnen lè w vini, w ap jwenn ankò. Yon bagay m ap di nou granmèsi pou sipò nou paske jounen jodi a si m ka la e gras a nou, si m ka gen ti sa m gen an. Mèsi, bèw, n ap wè nan lòt videyo. Mèsi.